E vre? Mhmm. Wouyy. Ti gason sa tèlman bon m pa wè l, m pa konn kilè m di l je t'aime la. Paske ou tonbe dan ou nèt ou menm. Li vle di sa. Pou l pa pran sa pou anyen m di a. E lè m fin ale m di, ah ton w dezòd.

Ou konnen. M ta renmen tout bagay mache byen. Epi ok sis, ou konnen, n ap gade pou nou wè sa nou ka fè paske pa gen moun ki pafè vrèman vre. Tout moun ap fè efò. M se sa w cheri. Se kot manje w fè la menm? M pa fè, m poko fè manje non. O o! Depi manen sa? Ah.

Bon, yo pa t ban m tout detay sa yo, men yo te jis di m fè tankou mwen ap rive sou ou epi w ap vin parèt. An, se sa k fè, pou m te ka wè yo ap vini, epi pou m te ka wè se yo menm ki te pou yo vin sove m, pou m te ka padone yo. An, se sa k fè yo te voye w vin fè sa? Wi.
Men m swete w padone m menmsi se pa jodi a. Non, pa enkyete w, Chak. Ou inosan paske.

Epi li menm ki pral fè aksyon an. Map pare pou li. Map fout krache machwè la an kalòt. Mwen di sa. Mwen. Mwen mwen lè la de fon kontinye.

Lè m vwe avè l la ale se lè sa y ap di m pa gen ase moun sou kont mwen. An pasan menm sa w fè la? Wi, sa w gen la? M wè vwa w. Oh.
Bon ou tande m apre w ap mande m sa m gen ankò. Tèt mwen kap fèm mal tou ou konnen solèy la cho m kouri zafèm joum kouche a tèt mwen ap fèm mal.
Non m pap gen tan non paske Dacre ap envite m pou m sòti avèl. Ki bò sa lakay li a? Aah ok cheri. Ah yon ti kouche m fè la pitit anba yon chalè. Ah twò kont mwen sèm.

Ebyen dakò cheri. Al degaje w pou w ka ale. Dakò. Te je kontre manti kaba. Jodi a fòk m pran rache figi Blacka pa ba w kalòt. An li pral rankontre Bella pou yo panse m pa dèyè l. Ok, Day Love mete fanm nan fòm. Vin m tounen.

Aah Se sak fè m te di zanmi m nan sa wi, m te di zanmi m nan piga l kwè nan nou paske m konnen sa nou te ye deja. Ou fè je w chèch wap mele epi lè map eksplike w pwoblèm mwen epi wap mande mwen a kiyès m te gen pwoblèm a kiyès m te gen pwoblèm lè w fini an ankò ou peye moun kòb pou w al touye m.
Non ki solda wal pale avem non. Ki solda pale dim. Nou fè je nou chèch ankò wi lè nou nou pran pòz nou fè plan nou pou yal touyem lè fini bal e si nèg tan ale kout wa sou mwen te fouyel sou sa nou tap fè. Sa pat nan plan se tout se lè nou te bezwen ou nou te bezwen konfyans nan ou paske ou pat vle wè nou se sèl mwayen nou te ka itilize poun gen poun gen konfyans nan ou. Ebyen si nou te konnen son mwayen nou tap itilize nou tap peye moun nou te bal itilize pou nou nou te fè plan avèl la. lè sa l pa t ap di m verite a. Kòman nou santi nou menm lè nou wè m kounye a? Se sa n te bezwen an, nou jwenn li. Se sa vle di nou, nou, sa bagay sa pa janm soti nan tèt nou? Mande w padon, Jezi.

Kounya la menn sa w di manzè menn eske w pa fon fason pou konvenk li sak pase menm esplike m. Sam di manzè yo avle tande yo fè yo wè si te gen polis nan zòn nan manzè tap fè arete manzè paske tèlman manzè pale fò manzè di nou voye al rache l ak manzè se sa tchoul nan fè l pa pale pou sèlman avèl nan l pale pou tout moun kap pase nan nan riyèl la pou tande l baz. Ou te mèt se bagay sa yo jodi depi ti jefò mesye yo an.

Shitt man. Manzè konsa si li te konnen li tap al nan ti pòs sa pou nou bro paket bagay frè al afè frè lèm mande manzè lèm di manzè eskizem se renmen m renmen Djimi ki fè tout bagay sa frè manzè pa renmen nan figi m baz.

E ou onèt, ou m pa ka fin enpwovize tankou sa m ta di w ye a paske m wè ou menm ou gen tout kalite yo lakay ou. Men, e se kounye a m fin remake ou gen yon lanmou nan kè w pou mwen vrèman vre. Paske pou jan m wè ou reyaji malgre jan m ap meprize w, malgre jan lè ou vin pale ansanm avè m, m pa tande w, M konn veye w an lè m bliye atrap ou men ou toujou rete nan ou menm ou toujou la yon sèl bagay objektif ou se pou w arive avèk sa w gen pou fè a men m vrèman felisite w nan ka sa malgre m konnen mwen avè w nou p ap ka renmen nou men m vrèman felisite w. Men se jan bagay yo vin ye a wi. E misye fòkè tou monchè. Ala nou ba nèg la tout kòb sa a men yon ti pay moun li prete pou nèg la chwazi bon moun. Kote konsa ayisyen yo, sitou pou nèg jan de nèg sa yo fè yo pa pran du tan pou reflechi men nèg la konnen sa nan fè a bay lajan la dan. E sa fè yo mal men fonksyonaj jan de nèg konsa a men. Imajine w menm yo oh nou jere nèg la byen men sak rete menm pou nèg la chwazi bon moun konsa menm. Jiska prezan bon.

Se pa m gen kè m wè moun k ap soufri devan m non, men m mete w alèz. Kounye a ou menm ou gen yon sèl chwa e se chèche yon lòt moun.
Cheri, se pa jwenn yon lòt moun non. M te kab ede w jwenn yon lòt moun. Men sa ka rive m chaje moun nan lari a, men gen youn mwen renmen anpil e avè l mwen wè m ka fè chemen an, li pa lòt ki se Daylove.

Men antouka, m swete w rete moun ou ye a. Epi tou, toujou panse pozitif jan ou panse yo, dakò? M ap di sa, m pa kwè gen yon moun k ap di m m pa renmen w, so. Ebyen ok, de moun pou moun.

Ki sa manzè mande eskiz la? Li mande m eskiz pou sa k te pase a. E manzè menm ban m randevou samdi pou l ban m repons. Sa vle di la jodi a samdi la. Jodi a la l ap ban m repons. Ou konn sa k touye m? Pandan l di samdi l ap ban m repons lan, kè m tèlman kontan baz. Yo, yo, m pa wè ki sa m ta. Fè pou moutre w jan kèm te kontan. Pou mal lakay mwen monchè. Mal lakay mwen mal panse bay. E lèm rive byen ta. Bò zòn dizè antre onzè yo. M sonje w te banm fon bagay pou ou baz. Yo manzè men. Yo manzè vin blome papa.

Ou fè m sezi wi. Bon, e paran de sa ki m pase yè a, e sa tèlman deranje m, m panse e anfèt marenn sa m sou mwen, m panse se sèl fason ki te ka ede m se pou m lakay pou m retire degaj konsyans anjou. Baby pa m son kòl sèj yo so m konnen sak fèt yo m pat sipoze fè yo men e tout sak te dèyè pase ke jis pou m te ka gen w nan vi m se ansanm de trip ke m fè pou m ka pwouve santiman m gen pou w an e si m pat fè jan de bagay sa paske Daylof te gentan pat vle wè nou deja e se sèl fason m te ka fè pou m te ka jwenn Daylof vin zanmi nou.